Ap tande avèk anpil atansyon la e prezidan Aristid. Men m twouve ke prezidan Aristid gen je chèch ou di mwens li pèdi tèt li, li bliye kòman n fè rive kote n rive jodi a. Prezidan Aristid, men se ou menm ki kraze peyi a. Se ou menm ki lage peyi a nan twou ke l ye jodi a wi. Ban m raple w, petèt ou ka bliye, prezidan Aristid, se ou menm pou rantre nan peyi a lè w pèdi pouvwa w. Malgre tout lajan peyi a te nan men w, ou te kab òganize yon rezistans nòmal piske w te gen anpil moun avè w. Se ou premyèman k mande pou yo mete yon anbago kriminèl sou peyi a pou pini tout grenn Ayisyen k nan peyi a wi. Se ou menm ankò ki mande blan pou antre nan peyi a ak 24 mil Marines blan ameriken. Ou vini w ba yo peyi a wi. Ou imilye Lame Dayiti, ki petèt te gen pati tò pa l, men kòm chèf Leta, ou pa t gen okenn otorite pou te kraze yon enstitisyon non. Men w fè l, ou kraze l. Jodi a si n ap viv pwoblèm ensekirite sa a ke n ap viv la, ou koupab. Se ou ki kraze enstitisyon Leta. Se ou menm avèk Rene Preval ki fè ajisteman estriktirèl ni Delatou ni Jeneral Nanfi pa t janm fè a. Se ou wi ki vann Enawòl, Simantri Dayiti, Teleko, Minotri Dayiti, Prezidan Aristid. Ekonomikman w kraze tout sa k te kab ede peyi a. Se ou menm wi ki bay ti klik boujwa sa yo tout pouvwa ke yo genyen an, tout lajan ke yo genyen an. Lè san ke yo pa t gen yon goud ou ba yo tout prè, tout garanti, tout avantaj pou yo gen kontwòl peyi a. Se ou wi ki ouvè tout dwàn nou yo, tout bagay, kraze pwodiksyon nasyonal nou ki fè peyi a ajenou ap mande. Se ou menm Prezidan Aristid. E se ou menm ki premye. chèf gang nan peyi a, lè ou aksepte ame yon pakèt jèn gason jèn fi nan katye popilè pou te fòme lame wouj. Men prezidan Aristide se ou k vin ak fenomèn sa a. Se ou menm wi k fè asasinen Marie Christine Jeune paske l pat vle bay yon bandi lanmen asasinen l nou vyole l. Prezidan Aristide Men fòk ou pa bliye dezòd ou fè avèk lajan kowoperativ yo. Fòk ou pa bliye ke se ou menm ki vin avèk kesyon eleksyon ou pran san pou san an nan eleksyon, magouy, chanpwèl ou fè an me 2000 lan. Men Prezidan Aristid, fòk ou pa bliye si peyi a nan eta l ye la a, se ou k kraze l konsa wi, se ou k kraze tout enstitisyon nou wi, se ou k mete n ajenou wi, se ou k vann peyi a bay blan an wi. Pou te kab retounen sou pouvwa w. 2 fwa blan rantre nan peyi a dènyeman sa yo, se ou menm ki envite yo wi. Ni an 1994, ni an 2004 paske w pa t ase gason pou te defann pouvwa w la anfas a ekip mwen an wi. Paske ekip mwen an pa t vle tolere dezòd sa yo ke w ap fè nan peyi a. Donk Prezidan Aristide, sa w ap di la a, donk fò w pran tèt ou. Kote w kanpe, w chita w ap fè deklarasyon sa yo? Nan inivèsite kote Tabarre la? Oubyen se sou san yon peyizan Inivèsite sa a fèt, se sou san w peyizan wi, ke sou lòd ou, ajan w yo tiye peyizan an pou n pran tè l. Donk Prezidan Aristide, se ou k met baz ki fè jodi a la a, peyi a tonbe nan sa li a. Donk ou pa gen okenn kalite moral pou w ap jije.